Se gras a ou Senyè. E nou di Bondye mèsi pou gras li, pou favè ke li fè nou. Li fè nou la. E Senyè a di li gen yon timoun k ap fete fèt li. Mwen gen apre, pastè yo pral priye pou li. Kòm nou toujou fè. E pou chak moun. Bondye beni nou. Nou kontan dèske nou la maten an. Se gras avèk Bondye ki fè nou kapab vivan. N ap priye ansanm, Bondye, Papa nou ki pi wo nan syèl yo, nou di w mèsi. Mèsi pou prezans ou. Mèsi pou fidelite ou. Mèsi, Senyè Bondye, paske fidelite ou, Senyè Bondye, pa fini anvè nou. Menm lè nou menm nou pa rete fidèl avè w, men ou menm ou toujou rete fidèl avèk lèzòm, Senyè. Piske sa ou di wap fè yo ou akonpli yo Senyè Bondye nan lè ke ou di wap akonpli yo a. Mèsi Senyè pou chak Moun ki reponn prezan maten an pou chak sa ou fè Senyè Bondye sa wap kontinye fè nou pat merite anyen Senyè men se gras se favè ke ou fè nou nou konte sou ou menm ki va pale avèk nou maten an ke nou va resevwa sa ke ou menm ou ba nou e nan kelke e minit ke nou va pase ansanm toude w mèsi pou prezans ou mèsi Senyè Bondye pou chak moun ki te la maten an chak moun Senyè Bondye ki te Senyè Bondye vini a la fen pou vini vin ba w glwa e nou konte Senyè Bondye sou ou menm ki va toujou kondui nou toujou mennen nou Senyè Bondye. Ede nou pou nou aprann pawòl ou pou nou renmen pawòl ou Senyè Bondye paske si nou pa konnen pawòl ou Senyè e nap echwe nou konte sou ou menm e ou menm sèl dan le non di Jezi ki viv pou toujou e pou toujou amen. Se gras a ou Senyè Èske se vre? Se gras a ou Senyè Pa gen tankou ou Senyè Si ta gen tankou ou fò pase sa pa vre? Pa gen tankou ou Senyè Nan syèl yo sou tè a pa gen tankou l Ou te mèt chèche di mil ane Ou pap jwenn youn tankou Bondye. Li di, Kiyès ki tankou m? Se pou l fè nou konn sa, se pou l fè nou konnen sa k te pase, sa k gen pou, sa k gen pou vini. Bondye beni w! Bondye beni w! Bondye avè w! Èske w konnen Bondye renmen w? Se gras, se favè, nou pa t merite anyen.

ki se e alò nou konnen Jezi te mouri se la mò e la rezireksyon de letènèl de Jezi e nou konnen gon diferans antre letènèl e Jezi moun ki avè nou nou te di sa maten an ou wè gen yon pastè ap di w se Bondye li menm ki te sot nan syèl la vini vin mouri pou nou Kouri lwenl paske pastè sa swa li nan fè nwa ou sinon li nan manti bondye beniw gon diferans antre jezi e bondye bondye avèw e jezi è le fis e dye è le pè amen nou kontan pou nou kapab la nou pap kenbe w anpil paske Ou ba nou tan anpil. E nou konnen nou te bay yon lè. Depi nou bay yon lè, nou di n ap kòmanse tèl lè, n ap fini tèl lè. Se konsa l ta dwe ye. Bondye avè w. Si nou te di n ap kòmanse tèl lè, n ap fini lè nou fini, la a pa t ap gen pwoblèm, pa vre? Nou te ka fini nenpòt lè. Pase nou di n ap fini lè nou fini. Amen. Nou pa t di n ap fini lè nou fini. Nou di midi, midi edmi. Pa vre? Antre. Antre e lè sa se lè sa nou dwe fini Bondye beni nou donk nou kontan pou nou la maten an nap senpleman fon ti e kontinye nan kote nou te fè ekòl maten Bondye avèw pase pwiske se nan sezon sa nou ye e nou ta dwe pale de sa. E rezon ki fè nou kapab la a maten an. Rezon ki fè nou kapab la a maten an, separasyon antre lèzòm te fèt nan jaden Dedèn, men Jezi li menm li fè yon rekonsilyasyon antre nou menm e Bondye, e Papa li. Bondye avè w. Dèske san li te vèse sou lekwa di Kalvè, nou jwenn kisa? Gras, nou jwenn gras, nou jwenn padon. E se sa k fè, nou pa bezwen, nou te di sa maten an, nou pa bezwen di, Mwen se Juif pa lafwa ankò. Sa k fè sa? Paske li di, Pa gen kisa? Pa gen ni Juif, ni Grèk, pa gen ni payen, ni esklav, nou tout nou se kisa? Pa gen fanm, pa gen gason, nou tout nou se yon sèl an Jezi Kris. Èske sa pa bon? Èske nou pa jije, nou pa jije byen nou pou nou wè ke Bondye te jije byen pou l di pa gen separasyon antre nou menm e e yo menm? Paske si te gen separasyon, Juif yo te ka di, menm jan y ap goumen an Mwayenn Oryan an, y ap goumen pou byen Abraram nan, pou tè Abraram, se pou tè l, e batay sa a p ap janm fini jiskaske Jezi vini. Bondye avè w, e batay la ap kontinye jiskaske Jezi vini. Y ap goumen pou kisa? Pou. Pou tè. Pou tè. E nou wè sa anpil nan peyi nou, moun goumen pou tè, touye moun pou tè toutan. Bondye avè w. Pou tèt yon ti, yon ti kal tè, yo tiye tout fanmi an. Yo di se, men si m pa ka jwenn tè sa, se, se maskreti y a plante nan tè sa. Maskreti y a leve ladan l. An, sa se, sa se kè lèzòm. Sa se mechanste lèzòm. Men, Jezi pa gade sou mes, mechanste lèz, lèzòm. Bon dyabò, si, si Jezi t'ap gade sou mechanste lèzòm, gen anpil moun ki pa t'ap jwenn padon wi. Nou te di sa maten an, pa vre? Gen anpil moun ki pa t'ap jwenn padon, men Jezi pa gade sou mechanste lèzòm. Li pa gade sou sa ke nou fè, li pa gade sou moun ke nou ye, men li, li fè nou gras. E nan, nan Matye 27, nan Matye 27, si nou fè yon ti ale avèk mwen, e pou nou wè. E nan Matye 27, si nou gade nan nan vèsè si nou gade nan vèsè 20 an, nan alò n ap kòmanse depi nan vèsè 18 pou nou ka rive kote n bezwen rive a. E Pilat te byen konnen se jalouzi ki te fè yo mennen Jezi ba li. Pilat te fè kisa? Pilat te byen konnen se jalouzi ki fè yo mennen Jezi ba li. Sa vle di, Pilat te gentan konnen Jezi inosan. Yo konnen, li konnen inosans Jezi. Te, sa enpòtan wi. Bon Dye avè w. Li enpòtan pou agneau a te kisa? Aje 1 nan, san defo, san anyen, se yon anyo, kisa? Inosan. Amen. Pase anyo a pat nan peche avèk pèsòn, men li te sibi lamò pou peche e tout yon fanmi ou di mwen peche yon moun. Bondye ap. Eske se pa konsa? Yo te pran agno a te sakrifye l pou te kouvri peche yo pou konbyen tan? Pou 1 ennan. Paske se chak 1 an sakrify kate a te gen dwa rantre, menm jan ke nou te di maten an, nan lye trè sen an. Bondye avè w? Bondye beni w. E li di, Pilat te byen konnen se te jalouzi ki te fè yo te kisa? Yo te mennen Jezi ba li. Antan, vèsè 19, èske n avèk mwen? N avèk mwen? Antan Pilat te chita sou fòtèy li e jij ki te nan tribinal la, man e madanm li voye di li, Nonm sa a ki sa? Nou wè enpòtans ki genyen ankò a? Nonm sa a ki sa? Nonm sa a inosan. Tande! M pa mele nan zafè sa. Bon dyawò hein nonm sa ki sa li li inosan pa mele nan zafè sa pa tranpe men w ladann paske gen bagay ou tranpe men w ladann ou pat dwe janm rantre ladann pase l gen ki sa l gen danje la li gen danje ladann bon dyawò e li te enpòtan pou pilat pat rantre ladann paske se moun ki te vann li an se li menm pou ki sa. Sibi bal pou pou pou vann li te vann lèl di malè a moun sa moun sa se pou moun sa pat menm fèt bondye awò li pat li pat bezwen fèt malè avè li di fòk yo vann li fòk yo bay li fòk yo livrel poul mouri men malè avèk moun ki livrel bay bondye avò bondye beni w gen kèk bagay kap rive se pou yo rive vre men. E fò w ta priye Bondye pou se pa ou menm ki koz yo rive. Èske nou konprann sa m di a? Gen kèk move bagay k ap rive, fò w ta priye Bondye pou ta pou se pa ou menm ki koz yo rive. Bondye beni w. Madanm li di l, ki kote nou te rive? Kiyès ki t avèk mwen? Vèsè 19, li di, Ma, e, antan Pilat, e, e, e te chita sou fotèy li, nonm nan, dezyèm pati vèsè 19 nan, E nonm sa inosan tande pa mele nan zafè sa paske yè swa mwen soufri anpil pou tèt li nan dòmi paske Bondye te deja ale al montre madanm nan inosans Jezi chèf prèt yo ak chèf fanmi yo pran tèt pèp la Pou yo fè kisa? Pou yo mande Pilat pou l lage Barabas, Bana, e, Barabas, epi pou fè kisa? Pou touye Jezi. Moun ki te antò a, pou yo lage l, pou yo fè kisa? Pou yo touye inosan. Menm jan avèk lè yo t ap ofri anyo a. Bondye avè w. Moun yo te dwe mouri pou peche yo, men yo pran yon ti anyo ki pa t konn anyen, yon ti mouton ki pa t konn anyen, epi yo pran l, yo touye l nan plas moun ki te, ki te, ki te fè peche a. Bondye avè w. E se sa k te rive la, yo lage Barabas, epi yo fè kisa? Yo kondane Jezi a lamò. Jezi ki pa t fè anyen ki. Okontrè, kisa Jezi te konn fè? Leve moun mouri. Hein? Se la jalouzi a soti a wi. Leve moun mouri, kisa? Moun malad, kisa yo fè? Li geri yo, yo geri, y ale. Bondye beni w. Yo te la depi lontan. Chèf sa yo ki fè kloure Jezi a, èske yo pa t la? Yo te la. Yo pa t janm leve yon moun mouri. Bondye avè w. Yo pa t janm e, e, te geri, te poze men sou yon moun, te di entèl, Ou geri. Lèfini, bagay ki te fè li. Amen. Te bay pèp la manje. E ou konnen depi w ap bay yon pèp manje, Bondye avè w, y ap suiv ou nenpòt kote ou ale a. Se sa k fè Jezi te di, Bann visye. E pa konsa l te di l non, men l te di, Nou vini jodi a paske m te ba nou manje e. Ou sonje l te bay, li te avèk e, e senk, senk e, e, anhan, li ba yo manje, pi yo tounen nan demen pase l te ba yo manje yè. Se pa paske yo te bezwen Jezi ki fè yo te vini. Maten an, èske w vini paske w bezwen Jezi? Ou di mwen w vini paske w konnen Jezi ka bay yon bagay ou vin dèyè l. Bondye avè w. Gen moun kal kanpe nan ligne nan yo pa al kanpe nan ligne nan pase yo bezwen moun kap bay bagay la men yo yale pou yo jwenn sa ke moun nan ap bay. Bondye avè w maten an fè siy ke wap sèvi Bondye paske w bezwen Bondye men se pa paske w bezwen sa Bondye ka bay senpleman. Badi ou pa dwe bezwen sa Bondye ka bay non, paske sa Bondye ap bay la lap bon pou ou, men premyeman se pou chèche kisa? Kisa l di? Chèche Bondye avan tout bagay, chèche Bondye avan. Bondye avan w? E nan vèsè 20 an nou te fin li pa vre? Nou te fin li vèsè 20 an.

Nan de sa yo nou vle pou m lage ba nou? Yo di, Lage Barabas. E menm jan w ta pran yon kriminèl, ou ta mete l la, hein, frè Jacky? Yo ta pran yon nèg tankou nèg 9-11 yo, ki te rantre avyon yo eksploze touye yon pakèt moun Nouyòk e jis kounye a moun ap mouri Poutèt 9-11. Sa k fè sa? Paske nèg ki te firefighters, nèg ki te polisye ki te rantre nan bilding yo, yo te pran, lafime an te rantre nan poumon yo e kounye a yo gen kansè poumon. Apre tout tan sa a wi, tout ane sa yo k pase a, kounye a se kounyela l ap aji e y ap mouri. Bondye a bon. Ou ta pran moun sa a ou ta mete yo kanpe la. Epi w ta di e frè Jacky avèk nèg sa yo kiyès pou yo pran? Yo di touye frè Jacky. E frè Jacky? Ou di a bon, ou pa konn anyen nan bagay moun yo, yo di touye. Se menm jan avèk Jezi, yo di non, touye Jezi. Touye Jezi. Ban nou Barabas. Ban nou Barabas. Epi e sa k pase? Pilat mande yo, Bon, ki sa? Ki sa pou m fè ak Jezi yo rele Kris la? Yo reponn, Se pou fè ki sa? Kloure l sou yon sou yon kwa. Kloure l sou yon kwa. Si yo te lapide l, li t ap pi bon. Ou konn sa k fè sa? Li ta mouri pi vit. Men lè yo pranl yo klouwel sou yon kwa hein se yon lamò slow se yon lamò k pran tan hein ou ka imajine yo pranw yo mete klou yon klou la yon klou la epi nan pyew epi ou la konsa hein solèy hein solèy se dènye bagay ke ou pyè de li nan moman sa pase ou santi doulè a nan tout kòw vrèman Bondye avèw nou konnen Jezi Jezi te gentan konnen doulè sa k pral rive l la, paske Jezi konnen tout bagay. Pandan Jezi sou wòch la l ap lapriyè, strès te si tèlman pran Jezi, strès te si tèlman pran l, sa konn rive kèk moun tou nan nan tan sa a, kote n ap viv la. Se pa yon bagay ki enposib, li rive. Strès te si tèlman pran l. Ti vessel ki nan ki nan e ki nan kòl yo te pete epi san te soti hein swè yo te soti kòm san hein se strès sa te pran Jezi e nou di pouki an nou fè konn sa sa Jezi te di mwen santi mwen kisa mwen santi mwen gen yon doulè a a mò a mò se strès sa ou pa konn santi ou si tèlman ou si tèlman boulvèse. Epi ou santi ou pa konn kote pou met kò ou. Bondye avè w, ou pa konn kisa pou fè ankò. Jezi te santi boulvès la etanke lòm. Bondye avè w. Paske kò sa a l ta pral soufri vre. E Jezi t ap santi tout. Hein? Jezi t ap santi tout. E alafen, nou te di sa maten an, Bondye te kite Jezi. Dèke e peche yo te repoze sou Jezi, nou konnen peche pa mele, Bondye pa mele avè kisa? Avèk peche. Limyè pa mele avè tenèb. Nou te di sa maten an. Bondye avè w? Bondye beni nou. E li di ke Pilat, Pilat di yo, Ki move zak li fè konsa? Nan vèsè 23, ki move zak li fè konsa? Yo rele, yo di pi fò, yo pa menm bezwen bay ki move, yo pa menm anvi, osinon yo pa, yo pa gen move zak li fè. Piske l pa gen move zak pou, pou li fè, yo pa gen anyen pou yo reponn, yo pa gen anyen pou yo akize Jezi. Piske yo pa gen yon akizasyon, yo senpleman rele pi fò, kisa? Touye l! Hein? Yo rele pi fò toujou epi yo di, Kloure l sou yon kwa. Nou sonje yo te di deja nan vèsè 22 a, Kloure l sou yon kwa. Yo kriye pi fò, piske pa gen akizasyon, yo jis kriye, Kloure l sou yon kwa. Nou pa bezwen akizasyon. Kloure l sou yon kwa. Mwen di avè w, lè Pilat wè Li pa t kapab fè anyen ankò. Pilat, E paske pèp la te soti pou fè ki sa? Pou fè plis dezòd toujou. E li pran dlo, li lave men l devan tout foul moun yo, li di yo, Mwen menm, mwen pa reskonsab lanmò nonm sa a. Pèp la pral di sa k pi rèd la, yo pral di, Ki sa sa fè? Sa se sou kont nou li ye. Kisa pèp la reponn? Pèp la reponn li di se sou responsab lamò li sou responsab yo epi se pou l tonbe sou pitit yo tou. Non sèlman yo menm, pitit yo tou. Hein? Hein? Pitit yo tou. Bondye beni w. Bondye beni w. Sa se mechanste nan kè lèzòm. Se mechanste lèzòm. Lèzòm. natirèlman an mechan. Bon Dye avè w. Sa fè m di sa toutan, si yon moun fè yon fè byen avè w, se pa li menm ki fè byen avè w, se Bon Dye ki rantre nan kè l li fè byen avè w, pase lèzòm natirèlman mechan. Natirèlman mechan. Bon Dye avè w. Yes. E. Solda yo, nou konnen yo kòmanse pase Jezi nan betiz, epi yo kòmanse pase l kèk kalòt. La tou wi, si nou li n ap wè sa m ap di a wi. Yo pase l nan betiz, yo kòmanse sabote l e yo kòmanse krache nan figi l, pase se te santans nan sa. Lè yo pral kloure w sou kwa, se bat ou, krache sou ou, epi joure w. Bondye avè w. Yo t ap joure Jezi, e bagay ki te pi rèd la rive Jezi. Bagay ki te pi rèd la rive Jezi. Ou pa konn wè ou nan pwoblèm, tout moun ou rele yo di w yo pa kapab, yo pa ka ede w, osinon yo pa reponn. Sa k pase Jezi? Nonm ki te di, Si pou m mouri, m ap mouri pou ou a. Hein? Nou pa sonje? Nou pa sonje nonm sa a? Ki jan l te rele? Yeah! Pi bon zanmi Jezi a. Bon vye zanmi Jezi a. Bon bagay. Afè pa Jezi a. Bon dyalòg. Hein! Ki di, si gen pou mouri, m ap mouri pou ou. Li di, dayè sa pa ka fèt. Ou pa ka mouri. Sa pa ka rive menm. Bon dyalòg. Nou sonje Pyè se t on nèg ki te mechan, pa vre? Lan li t rale kouto l la e wi, l pre pou l goumen wi. Bon dyalòg. Sa vle di, si gen on nèg ou ka kan, ou ka konte ki ap la avè w, se Pyè. Paske ou konnen nèg sa s on, s on, s on kòk ki. On kòk kalite yes so pyè pyè kite jezi te byen ou ti ou si si je nou menm nou ta byen konte sou li menm jezi te gentan konnen jezi te di bon menm ou menm pyè kap pale la kisa avan kòk la chante wap gentan trayim 3 fwa e se sak rive men 3 fwa yo poze pyè kesyon pyè di kisa nou twonpe nou grandman paske sa pyè wè pyè wè baton. Pyè wè la, lamò. Pyè wè lamò. Bondye a bon. Pyè wè lamò. Pa gen moun vrèman ki ka sèvi Bondye fidèlman si se pa lagras de Dye, si se pa Sentespri Bondye. Bondye a bon. Paske nou pral wè plita, pita, Pyè pral dakò pou l mouri pou Jezi. Grasa kisa? Sentespri a. Sentespri a pral mennen l. E l pral dakò e l ap resevwa lamò. Pyè, yo pral touye l poutèt non Jezi. Bondye beni w. Men, e, Sentespri a potko desann. Nan jou Pannkot la, l potko rive. Bondye beni w. E Pyè te, Pyè te san fòs. Pyè te pèdi tout manm li. Bondye beni w. Ou pa konn pèdi tout manm ou? Pa konn gen kèk bagay ou tande k pase, osinon ou wè k pase, ou, ou, ou, ou, ou pa konn si w anlè, si w atè? Hein? Ou pa konn ki bò w ye, si w anlè, si w atè, ou santi, ou, ou on kote, men ou pa konn kote w ye. Lè w tande nouvèl la, lè yon bagay rive, ou pa konn si w anwo ou si w anba. Hein? Hein, nèg Lemotje te fè yon chante konsa, e pa vre frè Jacky? Yo te di, Kote m ye la? Hein? Gen moun ki di, M pa konnen, lè sa rive a, m pa san, m pa konn kote m ye. Pyè, donk Pyè te santi l pèdi, menm jan avèk lòt disip yo. Paske lè yo fin antere Jezi, disip yo gaye toupatou. Yo gaye pase e, e, e moun yo t ap swiv la, li, li. li ale, li mouri. Bondye beni w. Men, sa fè m di yon moun ki pa dakò pou fi travay nan ministè li, se yon moun fou. Se yon moun fou. Yon moun ki pa dakò pou lafanm, pou lèfanm travay nan ministè yo, Se moun fou. Pase m vin reyalize m ap li, m vin reyalize m wè moun ki te pi fidèl yo te fanm. O mon Dieu a waww. Èske se yo ki te rete? Se yo ki te rete. Se yo menm ki kouri nan bate pou y al gade kote mèt la. Kote mèt la ye. Wi. Wi hein Bondye beni nou. Se se yo menm se yo kale mesye yo kibò yo ye nèg yo gentan gaye wi yal li yal la afè yo se medam yo kal di mesye yo hein se sa la nan nan chapit 27 la nan apre yo antere jezi 28 ale e so so Msi medam yo mpa mpap li tout paske paske fòk nou fòk nou ale men se te medam yo ki te rete vrèman ki ta ki ta ale pou yal wè lè yo te rive epi e yo te jwenn wòch la te woule nan granm maten en nan granm maten nou pa bezwen wè medam sa yo nou konnen ki an fi ye Hein lapèn nan kò yo joure n wi hein yap kriye yap tann pou yo wè si sa Jezi te di a si se vre hein ki afè mesye yo pat sonje ke Jezi te di ke lap resisite an 3 jou pou yo te kouri pase mesye yo ta sipoze dòmi devan tonm nan hein si yo te kwè vre si yo te sonje vre Jezi te di an 3 jou lap resisite Jezi ta sipoze tonm nan ta sipoze ouvè devan mesye yo mesye yo ta sipoze la wi pou yap pou yap tann sovè a kap resisite Sèl medam yo k te sonje. De ti medam yo k te sonje e yo menm ki t al devan tonm nan nan granmmaten pou yo t al wè si sa Jezi te di a si se te vre. Epi yo te yo te jwenn se te vre paske nan granmmaten wòch la te gentan woule. Twa jou twa nuit lan te gentan pase epi e wòch la te woule. Bondye beni w. Sa k fè nou la maten an? Se paske wòch la te woule. Si wòch la pa t woule, sa vle di ke Jezi mouri, li te tou, li t ap toujou mò. Menm jan avèk Laza ki te resisite, men Laza te, te mouri ankò. Men, menm jan avèk granpapa nou, menm jan avèk manman, manman nou ki mouri, yo ale e yo anba tè a toujou. Bondye avè w, y ap tann. Men Jezi, li te mouri, li te resisite. E paske sakrifis la te bay. sakrifis la te bay. Li di, e nan vèsè, nan vèsè, nou prale nan vèsè 45, vèsè 45, nan menm chapit la vèsè 45 pou nou kab fini. Li di, vè ki sa? Vè midi, vin gen yon gwo fènwa. On di alò? Yon gwo fènwa. e sou latè, e sou tout peyi a, jouk twa zè apre midi. So, fènwa a dire twa zèdtan, pa vre? E vè twa zè, Jezi rele byen fò, li di ki sa? Eli, Eli, lèma sabaktani? Ki vle di ki sa? Bondye, Bondye, pou ki sa ou fè ki sa? Pou ki sa ou lage m, osinon pou ki sa ou abandone m, pou ki sa ou kite m? Bon dyabò, Bondye te oblije ki sa? Kite Jezi. Se doulè k pi di a, wi. Si Bondye ta kite w Si Bondye ta kite w Bon Dye avè w Si Bondye ta kite w Bondye kite Jezi e Jezi santi doulè a Jezi sèl Jezi santi doulè a e Jezi poze papa l kesyon Jezi te konn repons lan wi. Men et doulè a si tèlman di ou pa konn wè w gon doulè il fò w depale hein gen moun ki konn gen doulè wi medam yo konn sa byen konbyen moun la konn gen dan fè mal hein gen dan fè mal ou gen wap mande lamò wi mon Dieu men nou li si tèlman fò paske ou konnen dan gon pakèt nè ladann Bondye fè l avèk yon pakèt nè pou ka santi Lè w ap manje, lè w ap pale pou gen ou gen ou gen yon pakèt sansasyon nan dan an. Bondye beni w e l ale non sèlman l ale tout kote men li tou pre brenn nan paske se la sant e doulè a ye ou konnen tout doulè w pran se e menm lè w pran l nan zòtèy ou l pase nan zòtèy ou pase nan kolòn vètebral ou pou l al nan tèt ou pou l di w gen doulè. Bondye beni w. So doulè a, lè w santi doulè a. Jezi santi doulè a, Jezi di, Papa, poukisa? Poukisa menm? Poukisa w lage m konsa? Jezi plenyen doulè li. Li di, Poukisa w lage m konsa? E nan vèsè 47 la, 7 la, li di kisa? Nan moun ki te la yo, y ap pase Jezi nan betiz toujou, pa vre? Yo di, Tande, men l ap rele Eli. La menm. Youn nan yo kouri al pran Geza. Nou tande sa toutan. L al pran Geza yon eponj epi l tranpe l kisa? Nan vinèg, li mete l. Sa vle di soufrans lan poko fini toujou non. Epi li lonje l bò bouch Jezi pou l bwè. Ou ka imajine? Ou swaf? Ou nan doulè, wap pèdi san. Lè w pèdi san, ou vin deziryate. Hein, ou di lè w ap senyen, ou vin deziryate. Pase Jezi pran e tout baton yo, e yo di baton lè yo te mete kèk bagay nan pou ki te e pran nan kò a pou te rale E kèk bout. E pa e pa baton nou konn ap bay timoun yo non e pa baton sa yo se wi pou pou ki anhan pou ki rale se konsa women yo women yo women yo te konn pini moun wi Bondye beni w te konn pini moun m sweye mesye sa yo se te mesye yo ki te mechan anpil yo te konn rantre on kote touye moun epi pran tèt yo mete sou pikèt mete kanpe Bondye avè w lè w parèt ou gen on pakèt tèt kanpe. Se konsa ke mesye yo, mesye sa yo se se pat mesye ki te ki te konn kyè de doulè moun. Ou konprann? So y ap fè Jezi pase pase mizè toujou. Hein yo pran eponj lan yo mete l e ou konn pran yon piman ou santi dlo pa ase. An ou pa konn pran piman ou santi dlo pase konbyen moun la konn ap manje epi ou pat wè piman an epi ou kòmanse moule wap moule ou pase ou pa konnen piman la epi epi sansasyon an frape w hein epi kounya ou chèche kote de lang nan ou ta koupe l jete hein ou ta koupe l jete men e e si w e si w ta pran yon piman ou mete l nan malin ou gen ra imajine sa. Jezi te plen maling sou li, tout nan figi l, tout nan kò l. Li te plen maling. Yo pran eponj sa a bout pou bout, l ap degoute sou l. Ou ka imajine doulè, soufrans ke Jezi genyen la. Epi, yo di, Tann non, monchè, ann wè si Eli ap vin delivre nou. Vèsè 50, Jezi bay yon gwo rèl ankò, epi li ki sa? Li mouri. Menm lè a. Se sa k enpòtan pou nou an. Se sa k enpòtan pou nou an. Sa l di nan vèsè 51 an? Vèsè 51, Menm lè a ki sa? Rido ki te nan tanp lan, sa vle di nan tanp ki bò? Hein? Ki rido? Rido ki te separe lye sen avèk ki sa? Lye trè sen. Li te chire ki sa? Li enpòtan li chire an. An de moso depi ki bò? Depi anwo jik anba. Li enpòtan pou l te fèt depi an anwo jis anba. Sa vle di pa gen anyen ki rete ankò antre nou menm e Bon e Bondye. Nou gen libre aksè. Se pa moso non. Se pa rive nan wout la la epi l li kanpe non, non, li chire depi anwo jis anba. Oke alò, sa vle di ke e eminite e e e e e e e kote Satan te fè nou elmi Bondye a, kounyeya nou vin zanmi Bon Bondye. Pon an fèt, wout la fèt, chemen an fèt, pou nou kapab jwenn avèk Bondye ankò. Pase nou konnen ke Satan te fè nou vin elmi Bondye, kibò? Nan Jaden Dedenn. E jodi a, gras avèk san an ki te vèse a, nou te aprann li maten an, e nan, nan ekòl ki te nan Ebre, chapit ki sa? Chapit ki sa? Ki vèsè? Vèsè 22. Nou te aprann, e ki, ki sa l te di ankò? Si se pat san an ki te koule hein peche peche nou yo pa tap padone nou pa tap jwenn oken padon se san an ki te koule ki fè maten an nou kapab jwenn aksè pou love nou jwenn Bondye ala yon bon bagay ki te fèt se te pi move bagay e pi bon bagay ou konn tande sa se te pi move bagay ki te fèt men se te pi bon bagay ki te fèt. Nou pa konprann sa non. M pa konn yon bagay ki fèt, se yon move bagay, se yon bagay grav, men li pote yon bon benefis nan menm tan an tou. Bondye beni w. Gen nurse k ap di w covid se te pi move bagay e covid se te pi bon bagay. Paske gen nurse kounye a kay yo pay off. Sa k fè sa? Lajan covid. Bondye beni w. Lajan covid. Gen nurse kounye a ki gen kòb, ki chita sou akawont yo si yo ta vle fè 10 ans ankò yo pap travay yo pa gen problèm yap chita fè 10 ans yo pap travay hein men kisak te fèt yon pakèt moun mouri yon pakèt moun ki mouri men pou pou moun sa yo se te yon bon bagay se yo yo jwenn benefis yo ladann Bondye beni w Bondye avèw. Donk Jezi, lamò Jezi se te yon move bagay paske se te yon inosan ki te mouri, men se te yon bon bagay paske nou ka la jodi a, paske l te mouri. Si Jezi pa t mouri, nan, nou pa t ap la a, paske nou pa t gen dwa pou nou te la a. Men, apotre Pòl fè nou konnen nou gen dwa pou nou vini kiyès? Pitit bon, pitit Bondye, enfants de Dieu, gras avèk Jezi Kris. Donk, m swete pou jiskaske wayòm Bondye a vini etabli, nou chèche premyeman le royaume et la justice de Dieu, et tout ces choses vous seront donnees par dessus. Bondye beni nou.